Rete, rete, rete, rete, rete. Se pa miya sa? Ahay! Gade miya m kite lakay la pou fè manje pou mwen. Men miya kote, kote, kote li vin nan fou. Mezanmi, miya nan fou.

Yon jou mwen vle chache de kòchon manje, kounye a la lè m rive la pa di konsa se mwen k vann li, men li wi, kounye a mwen pral aji konsa lè m rive li pa ka di m anyen. Men li bon m mete l la pou li, m konnen lè l vini ankò la pa di grangou, m pa konnen tou si l ap ka manje paske si l pa ka manje li tou m a jete. Mete la pou li papa. Pou l pran afè l.
Bagay la la, bagay la la E pandan tout bagay la kay la Pou fè manje a pwen Pou nou al achte bagay La la m kwè boutik la e m konnen Pase m t ap pase m E pa vre La boutik la e Mia sa se pa bon. Pa pale avèm paskem te diw ap map vini ou pat koutem e ou ki fè tout bgy sa yo. Oh poukisa poukisa ou fache sou mwen konsa. Pa pale avèm.
Wi kounya kounya wap pran pòz move san kounya kounya pi ou kanpe la nan fou kòw nan fou ka nou mòw kounya wap pran pòz move san an te di pa pale ak e sa ou te vin chache isi a la ou manjem bòpè pou mwen ou chita men kounya se nan fou kòw m jwenn ou.

Faji mal ou te sipoze al lavé lakay ou. Fè pa ou al lakay ou men. Al fout lakay la. Nan lari a la ou te ka vini vin nan fou ka nan ega ou. Men pè a ou aji mal. Koman m aji mal la. Pè ou ka konprann tou ou te ti jèn. King Yov!

Pè a se pa anyen ki mal. Si w gen yon bagay wap di Mia, wap ale lakay anwen. Wap di Mia men tèl bagay, men tèl bagay, map konnen Mia okouran ansanm avè ou. Men wap ka chita nan lari a pou kenbe Mia nan lari a. Poukisa, pou ki rezon? Men pè a, m pa konn kay ou. Ou pa konn kay anwen? Se pou la premye fwa mwen m a Mia kwaze map pale ansanm avè l. Ou pa konprann tou, ou te ti jèn pou fè a. Nou nan lari a, se mache fè bout, bout mouda cheve. Fè a ou ka konprann mwen. Wi m ka konprann ou men son ti moun m gen lakay an wen. Son ti moun m gen lakay an m bay fè travay la, li vini la li vini nan foukaw. Depi maten m grangou.

Men yon m kwaze ak ou nan lari a ankò, ak Emmy an ankò, bagay la p ap pase byen pou mwen ok, pase m ap depanse pou pitan w. Ebyen frè m mèt ale ok, m mèt ale, m ap fè rechèch kay la ok, m mèt ale frè. W ap fè rechèch kay la? Fè bout mouda cheve nan lari a? Pa genyen ankò, nou fin rive lage bout mouda cheve nou, nou pa panse benyen nan po mouda nou. Mouda a pita moun. Bon, kounya mwen mwen. Mwen konn ap pale lakay la m bay pou Mia lakay la pase m te m pale Mia twòp li pa tande mwen. Mia li voye tout rad mwen deyò li dim èh jwenn èh jwenn papa m èh jwenn papa m andeyò li di konsa li konnen papa m pa gen manje pi banm andeyò mwen m vini M konnen Nou malere sevre Nou malere sevre men Malere a pa vle di chyen pou sa nan Malere a pa vle di chyen pou sa A vle di M konnen Si papa m bouyi yon ti grenn bannann Li met di sèl ladann ap bwè l N ap viv kanmenm Bon Ou wè se gran frè w m ye Se paske w di se Y ap mal viv avè w Konsa m t ap mete w devan M te mennen w ale Kote w te soti a Paske

Epi ti moun nan wè pou wap dèj atè a. Pase nou nou grangou.
Anpe manje map fini.
Dakò.
Kòman pè a move mesye. Shit e fò mwen ma ti manzè kanmenm. Pè a te mèt fè sal vle. Fò mwen ma ti manzè zanmi mwen. Genlè misye fou menm. Epa lap pale pou kòl.
Yo vit sin balo men. A gen la. An konnen bas yo se.
Yo men. Ou va gen kout wòl yon ti dam ki rele Mia mwen men. Mia ba yon konet Mia sa yo. Mia Mia Mia. Ba yon konet Mia sa yo. A mwen yon ap di la ou gen lè yon konet ti dam nan va le di men. Yo m telman renmen manzè patnè m. Se tap pala papa manzè la men. Msye tap pale a manzè la. Papa a parèt sou mwen menn yo si w wè gwosè aksyon pè a fè ba yo m pat panse non menn. De ki Mia wap pale menm. Fè yon ti dam m rankontre la menn ki ba la menn li di m se nan zòn nan li rete menm m byen kwè ke se nan zòn nan ou rete tou rakonta ye. Ti manzè menm. Mia Mia Mia Mia m pa kwè m konn Mia sa. Ah monchè si se nan zòn nan ou rete menn fò ou ka rekonèt li, yon ti sexy menn, depi ou wè manzè wap wè wap wè kiyès map di w la a menn. Ahh ou made ki Nia wap pale menm, ou made ki Nia wap pale, papa l rele pè dezagre. Monchè m pa konn non papa a menm, men m panse ke sam di w la ou gentan wè l paske yon ti sexy menn. Wi m wè de ki Nia wap pale, papa l. Men ou pa konn kay li menn. Ah m kwè li ret. Depi anba anba anba nèt lè w rive anba a la a menn. An pou ap fè konta. Anbe bon m di w menn voye je w pou w wè menn anba a la a menn lè w rive nan kafou sa menn. Yo fò ta nan mwen pou wè jan mwen yon ti dam nan an menn. Anbe ou pa bezwen esplikasyon pou mwen. Ban m esplikasyon an byen mouche. Lè w rive anba a la a menn w ap fè konsa menn. W ap wè gwo kay. Lè w rive w ap wè kay la make 52. Wè kay la make 52. Ou pa fè bò kay la non. W ap fè konsa.

Bondye fè m pa t ba l bò wout la e wout pou l al tonbe lan lanmè a. Poukisa l pa t al tonbe lan lanmè a pou reken manje l? Li t al chita sou menm tab a Lisifè. Jan m renmen sa ap pale a la, gèlè e li menm Mia gèlè renmen. Franchman fanm sa e lan menm pou l ye.

Yo sa gen la. Yo. Eskize wi men pase map deranje w. Yon enfomasyon map mande w la men mpa konn si wap ka ede m. Yon ti dam ki rele Mia men li di m pou m vin pale avè w.
Koman li rele? Mia. De ki Mia wap pale la?
Ah mwen se Mia menn. M sot kwaze yon ti patnè la ki di m pa pral rele pè dezagre menn. Yon ti seksi klè wi. Mia, Mia, Mia. Yow m pa rekonèt moun sa non menn. Yow menn.
E m tèlman apresye ti dam nan menn. Si m te yon enfòmasyon de li plis toujou menn. Ou ka rekonèt ti dam nan w pa vle di moun. Paske patnè m sot kwaze la menn. Lèm mandel pou ti dam nan li etone menn sa vle di li gentan konn ti dam nan li pa vle banm enfòmasyon an plen.
Kolòn m pa konn moun sa. M poko janm kwaze yon moun konsa sou wout mwen menm. Ou poko kwaze Mia sou wout ou menm? Non. Ebyen pa gen pwoblèm kolòn. Yo, e pa nan zòn nan w rete menm? Wi nan zòn nan m rete. Ah monche wap banm manti monche wap banm manti monche ti dam nan ti dam popilè liye menn ti dam popilè liye nan stil manzè menn li popilè adi pale banm verite a non. Epi baz li ka toujou popilè paske m konn anpil dam nan zòn nan vre men m pa konn non an mwen konprann. Mia monche ou di sexy klè menn pa pale de pè dezagre non.
Jodi pap rele l ankò. Yo patnè a di m li rele pè dezagre m. Sa k pase la? Pa gen anyen non baz. A nou pa ale banm enfòmasyon yo. Yo m pa konnen nou menm. M pa konn moun sa nan zòn nan. Piske tou m pa mache lwen ou konn. Jis.
Menm lè w pa mache men ou ka wè ti dam nan monchè ou pa vle ou pa vle di m kote l rete. Non m wè plizyè ti dam nan zòn nan men m pa konn non l. Yon seksi menn yon ti dam klè menn.
Yo baz m pa konnen menm. Ben m pap ka bloke w la non menn lage. Mache chèche toujou.
Yeah.
Men sèt man atansyon menn, goat ki fè nan forè anba a menn, piko al chache bèt maron manje w pou yo pipi sou kadav ou non menn. Mesye! Bon mesye, mwen pi gran pase Mia m pa popilè konsa. Kòman Nia fè popilè konsa? Kounya pa wè m lage Nia nan lakwak? Tout jèn gason ap mande pou Mia nan lari a. Gade ale nèg la pou mouda djwed nan tèt li. Li panse son afè ye pou sa. Bon wè, m pral lakay la menm pou tèt Mia. M ap rache yon bò machwè ak souflèt. Gad ale non an non. Wè, m pap sip misye non, si m sip misye li ka jwenn lakay la. Fò m fè sa.